Mezanmi bonjou, bonswa, se Robert Magic. N ap fè yon ti rale sou ekonomi an ki trè enpòtan. Mezanmi, sa k vin pase la nan ekonomi mondyal la la, se yon chanjman ki fèt sou nou. Fò nou konprann chanjman an byen, fò nou konprann chanjman k ap fèt la trè trè trè byen. Sètadi ke jan nou t ap viv pandan dè senkantèn dane, dè santèn dane, bagay yo chanje nèt. Sètadi ke jan nou te konn ap chache dyòb la, p ap gen sa ankò. Ou konnen lontan, ki jan w al chache dyòb, ou annik parèt, ou al nan yon dyòb sèvis, kote yo bay dyòb, ou. ou pran yon aplikasyon ou ranpli aplikasyon an yo rele w pa gen sa ankò sa bagay sa yo ap disparèt son lòt fason kounya kounya tout bagay gen rapò a konpitè prezidan Obama te fè yon diskou si w moun tap tande byen trè atantif ou wè misye di w konsa yo di li pa kreye dyòb men genyen dyòb. Fòk ou gon lòt zye pou w wè djòb yo, jan w tap viv lontan fòk ou kite li paske tout bagay se e-commerce, tout bagay se online kounye a, se nan computer. Ou wè kounye a lè wal mande pou yon aplikasyon, yo di w konsa men website la ale online al ranpli aplikasyon an. Lè wal nan Walmart kounye a, wal nan tout store yo, wal nan boutik, Kachè a pa gen kachè ankò prèske ou ka ranpli bagay la pou kont ou ale one scan ou konprann ou ka fè djòb yo pou kont ou menm nan bank ou wè si gen moun ki kanpe nan bank se yap yo pral disparèt paske bank la ba ou akawont ou ou gen dwa ale online ou gade konbyen kòb ou genyen. Lè w bezwen kòb, ou al lan yon ATM, ou al lan yon ATM, ou pran kòb ou. Ou konprann? So se konsa bagay yo pale la. Yon moun gen dwa Kanada, moun nan ap travay Ozetazini. Gen moun ki jous Ostrali k ap travay sou computer pou Lèzetazini. Ou menm ou gen dwa la, ou ap travay Lafrans. Menm pwofesè pral elimine paske kijan tine yo pral anseye timoun yo se yon figi yo pral pou yo pral pran kouwè kayou yap fè yon gwo kayou nan nan yon screen epi yo fè li edike timoun yo timoun yo ap aprann pi byen si se kayou ki ap montre yo gen youn ki rele Tara m pa konnen non li li gon ra nan non li timoun yo yo renmen li. anpil sou menm pwofesè ap elimine se se sou konpitè sèlman moun pral lekòl sou genyen dyòb mwen di w sou sou ta wè bagay ikomès yo di w wap fè 4 mil dola pa semèn pi wè w kouri di se manti paske anpil dyòb sa yo yo egziste vre. Ou konprann? Ou menm menm nan tèt ou, ou gen nan tèt ou 200 dola pa semèn, 300 dola pa semèn, 1000 dola pa pa semèn, bagay se ke yo chanje. Ou ka fè 4000 pa semèn, ou ka fè 5000 pa semèn, ou ka fè 10000. Si ou kwè, si ou pa kwè tou, ou rete nan menm chemen w t ap viv la dan lepase, ou pral nan djòb sèvis, w ap mache mande moun aplikasyon. Ouganda menm touye tèt ou paske yo di w konsa an 2030 pral gen yon pakèt moun ki pa gen kote pou yo rete kap mache nan lari ou konn sak ki fè sa sistèm nan chanje sou yo yo pa chanje ak sistèm nan yo pa konprann fòk ou chanje avèk sistèm nan ouvè je w byen. Gade pou wè tout bagay ap pran yon lòt direksyon, se lemonn k ap chanje avèk yon teknoloji ki avanse sou tout bagay se konpitè. Menm chantè ki Hollywood yo, yo pa vann CD ankò, yo pa konn kisa yo pral fè paske moun ki te tou gen kòb la l tou gen kòb paske yo pa vann CD ankò. Ou bezwen tande yon chante ou renmen, ou al lan youtube, youtube pou granmesi. Wanikale ou tande valè chante w le e pou wè atis ou dènyè bagay so bagay yo ap chanje mezanmi tout bagay se sou konpitè menm liv yo pral elimine liv liv ou gen a lon liv sou telefòn ou ou gen dwa li l online ou gen a gade yon yon fim yon movie nan entènèt sou sou telefòn ou. Menm televizyon pral elimine paske yo pa bezwen yon gwo bagay konsa ke li te flat ke li pat flat tout bagay se sou telefòn tout bagay prale le mond ap chanje nan men nou fò nou entelijan trè byen sou si nou vle koute mwen zafè nou nou pa vle tou zafè nou paske m di nou bagay yo se pa dyòb ki pa gen gen lòt dyòb sou lòt fòm gen lòt dyòb sou lòt fòm gen lòt dyòb sou lòt fòm.